Jounen jodi a mwen gen yon choz ki ap fwase lespri m anpil. E m panse wou menm antanke Ayisyen, wou gen dwa pa reflechi sou sa. Men jounen jodi a m vini pou ke nou fè yon refleksyon ansanm sou sa. Paske m soti nan mas pèp la, nan mas defavorize a. Mwen soti nan klas ki anba nèt lan, se la m soti. Èske w konnen jounen jodi a, pitit sòyèt nan Pòtoprens yo pa al lekòl? Èske w konn yo pèdi premye trimès lekòl sa a? Èske w aprann menm deklarasyon ki te di barikad se avni an, ke l devni avni pitit malere yo tout bon vre? Jis kounye a, pa gen yon dirijan. ki leve men pou di non fok ke nou fon bagay fok tout ti moun gen menm dwa si ti milat la al lekol fok ke tou ti moun site soley la li ale tout lekol piblik potoprens yo preske se yo menm ki devni abri pou moun bandi mete deyo nan rejyon yo. Men sosyete ayisyèn, pèp ayisyen, èske yon bagay konsa, kòman nou wè l? Yon peyi ki tèlman an reta deja, sa vle di menm kantw yon ti ayisyen fè yon pakèt etid an Ayiti, lè l rive non sèlman yo pa aksepte sètifika l la, e menm li menm li gen pwoblèm ansanm avèk teknoloji an pou li adapte l. Kounye a vin pran, menm pou li, nou pa bay timoun yo opòtinite ankò pou yo aprann li. Pandan ke yon gwoup ap banbile. Kesyon m ap poze, Eske an reyalite, tout fwa m konn wè pèp ayisyen nan manifestasyon ap fè, ap poste gwo revandikasyon, se te Milgoud ki te enterese yo, se Milgoud ki te konn mete yo deyò? Paske mwen raple m sou prezidan Aristide, wi se tou nòmal nou te gen choz ki pa t fè nou byen pou n te revandike. Men se gwo rad mare k te konn gen jiskaske prezidan Aristide pa t reziste. Sou Jovenel ankò, se di se bagay ke mwen pa janm wè. yon ansanm de manifestasyon ki fèt nan peyi an, e finalman nou retire Jovenel sou pouvwa jan l vle a. E jounen jodi an, èske se bon vi a vin pi bon? Ou byen koman l ye? Paske se komsi m santi ke tout moun aksepte sitiyasyon an. Tout moun se m, m, m, m. Pyès moun pa deside pran yon desizyon. Sa vle di nou aksepte ke Pòtoprens tounen yon jeng. Nou aksepte ke Pòtoprens devni yon lye izole. Se sa nou ap fè. Kapital yon peyi. Kapital Terre de l'Indépendance. Non. Non. Yon peyi ki fini avèk esklavaj. Epi jounen jodi a menm pèp sa a, èske nou prè reyèlman pou nou fyè de nou? Tout group moun ap tann yon blan pou vin pran yon desizyon. Konnen sa fèm tris pou nou bezwen diskite sou pwoblèm relasyon nou gen ansanm avèk Repiblik Dominikèn se yon blan nou voye chèche. Sa vle di eske nou menm se yon ansanm de bèt nou ye? Eske nou menm nou pa gen memwa ditou? Nou pa gen kapasite a ditou? Men kòman nou ka fè lidè yon peyi? Kòman nou ka fè, kòman nou ka fè administre yon peyi? Eske reyèlman ni jèn ki deyò yo, tout jèn ki nan peyi an, sa k nan tèt yo? M ta renmen konnen. Paske gen de choz pou ke li lè pou n pa aksepte yo ankò. Se swa ke nou tout yo pran nou, yo mete nou nan yon twou tou vivan, paske nou ineksistan, oubyen nou pran responsablite nou an men. Men nou pa ka kite yon gwoup de bandi nan pouvwa pou redwi tout yon popilasyon nan mizè nwa. Non li pa ka konsa. Moun gran sid pa p viv paske se lwès ki konekte yo, se lwès ki fasilite lavi yo. Pèsòn pa pran kontre pye pou yo. Jounen jodi an paske Chak moun ki ta sipoze pran kontrepye, yo gen yon zo nan bouch yo. Yo gen yon mizo ki anpeche yo. E popilasyon an menm se tann l ap tann pou yon moun bay mil goud pou l ramase desten l. M konprann nou popilasyon ayisyèn. M konprann nou mas pèp la. Sa fè m tris lè m gade m wè gwoup moun pa pè pa krent di yon moun pa gen dwa pale Ariel mal devan yo. Sa fè m tris. E se si ankò se pòv ki ap fè deklarasyon. Moun ki pi ba nan sosyete a, timoun li pa e lekòl, timoun li pa ka manje, li pa gen kote pou l dòmi, li pa kè paske yo bay mil goud. Kilè n ap pran konsyans? Kilè menm nou deside pou n viv tankou moun? Kilè nou ap deside pou ke n chanje mantalite mil goud sa, pou ke n pran desten nou an men, pou ke nou panse pou jenerasyon k ap vini yo? Sa fèm tris. Yon lòt Ayiti li posib men se si nou vle. Paske gwoup moun sa yo ki ap administre peyi a nan moman la, ki ap dirije peyi a nan moman. Si se pa nou menm. Si se pa nou menm ki pou ouvri zye nou pou nou fon bagay. Men se m di nou, pa gen pòt a sòti non. Nou pa bezwen panse a eleksyon. Nou pa bezwen panse avèk yon demen miyò. Men pito pou ke nou panse avèk lavi nou finalman. Ki ap antre, ki ap patouji, ki ap desann dan la bou, dan la mizè. Nou pa bezwen panse avèk yon fiti, paske l pa egziste avèk yo. Si pou gon fiti se ou menm ki pou panse. Paske a chak group bandi ki egziste nan peyi a pou moun sa yo m panse se yon viktwa li ye. A chak fwa bandi mete yon group moun deyò nan yon milye se yon viktwa li ye. Pou ou menm ki pèdi kay ou a malerezman. Ebyen jounen jodi a m vin di nou mwen renmen nou tout. Menm jan nou ap dòmi nan lari a, m gen dwa pap dòmi nan lari, men lè l fè lapli an Ayiti sa fè m mal. M konnen kisa grangou ye paske m pase grangou deja. M konnen sa soufrans ye paske m soufri anpil deja. Paske pou manman m te fè edikasyon nou l soufri, li fè anpil gwo sakrifis. Men omwen peyi a te ofri l. yon ti moso lapè pou ke l te sakrifye vi l pou l te fè edikasyon l. Men jounen jodi an, jenerasyon sa pa jwenn ni ditou, pa genyen lapè. Pèp ayisyen silvouplè, silvouplè, pran desten nou an men, an n fè l yon lòt jan, an n di moun sa yo li lè pou yo livre peyi a, pou yo libere peyi a, pou yo livre peyi a a nou menm. Li reyèlman n chèche moun ki ka sove Ayiti. Blan pap vin sove Ayiti pou. Nou tout nou mete is pa nou sou blan, malerezman. Blan pap vin sove nou. Blan pap vin retire nou nan sa nou ye la. Blan ap sèlman kanpe lap ri nou. Paske nou te chanje yon sistèm ki te bon pou yo. Se nou menm ki te machin yo. Se nwa ki te machin pou yo pou te pwodui. Nou kraze sistèm sa. Li pa t favorab pou yo. Mwen pa di yo se edmi nou. Men fò n rekonèt ke sa ke n te fè a, se oze n te oze nou nou te fè l. Ebyen jounen jodi a si gen yon moun ki pou pran konsyans, ki pou retire tèt li nan sa l ye a, se nou menm. Nou wè sa k ap pase ann Afrik? Ebyen, lè li tan pou n pran desten nou e pou n chanje reyalite n. Bondye beni nou. Reflechi, panse, yon nouvèl Ayiti posib si m pran konsyans, si m vle, si w vle, si m mete men, si w mete men e si nou antann nou ansanm. Mwen moum. Mwen moum reyèlman. Men sèlman m vle pou w rekonèt nou se frè e ansanm nou ka fè anpil bagay.